vizualize l, ou rale l vini, ou atire l. E se la ke tout pwisans, tout sa ki egziste dan lanati, dan linivè, yo pral mache ansanm avè w pou pèmèt ke rèv sa a, li vin reyalize. Poukisa? Paske 1, ou wè rèv la, 2, ou konn kisa ke ou vle, 3, ou, ou kontanple l, 4, ou kwè nan li, 5, ou vin pèsiste Kounya la, lè w pèsiste ke ou se sa ke m vle, son machin wouj ke m vle, son kay ki gen 5 chanm a kouche ke m vle, ki gen kwizin, ki gen twalèt, kounya la, ou vizyalize, li vin rete nan panse w, li vin rete nan lespri w, e se konsa l ap grandi. E se apati de jan ke l ap grandi nan panse w la, e kounya la, nati, linivè, li menm l ap di ke gade li selon kòmand ou. E se la ke ou pral kapab reyalize rèv sa, se la ke ou pral kapab reyalize paske ou genyen, ou gen yon, ou an relasyon. E se la, se la gwo sekrè a li menm li ye. E se sa ki lamaji an. Se paske ou konn sa ke ou bezwen an.

E se gwo sekrè sa ke anpil moun ki nan linivè yo konnen e ke yo adapte e ke yo a yo yo kontinye yo kontinye itilize l e ke yo toujou atire sa ke yo bezwen an. Men dè ke ou nan yon pro ou nan yon mezi ke ou pa ka atire sa ke ou bezwen an, la maji de linivè pa egziste pou ou. Men dèke ou konnen la pwisans de vizyalizasyon e ou ka atire sa ke ou bezwen an, e se la ke maji inivè a li menm li pral kapab egziste pou ou. Ou meton ke ou vle vini pa egzanp yon ekriven. Ok, pandan ke ou vle ekriven an, epi ou menm ou pran plezi nan lòt moun ou konnen ki konn ekri. E de la etan ou pral wè ke linivè li pral mache avè w, li pral pèmèt ke ou atire, ou atire moun ki konn ekri. Paske ou pral konnen ke ou pa dwe rete nan yon sèl kwen, ou dwe konnen ke ou dwe sòti, ou dwe konnen ke ou ale nan bibliyotèk, ou dwe konnen ou dwe fè rechèch, ou dwe konnen ou dwe patisipe nan klèb, e se apati de la ke, hey, imaj ekriven ke w te genyen an, l ap rete nan lespri w e ke w ap toujou vizyalize l detanzantan e se la ke ou pral wè ke rèv la li menm l ap grandi. Pa egzanp, ou ta vle devni yon chantè, ok, pandan ke ou vle devni yon chantè, men ou toujou pran plezi ke w ap tande lòt atis, w ap patisipe nan lòt konsè, ou toujou fè de repetisyon, ou toujou ap tande mizik, ou toujou ap aprann bagay de lamizik, kisa w ki pral vin aprann la lè, kisa ki pral vin pase kounye a la? E se la ke ou pral kòmanse fè kontak ansanm avèk moun. A pati de kontak ke wap fè ansanm avèk lòt moun nan, ou pral wè ke rèv la li menm li kòmanse ap grandi. E se la ke pwisans de limajinasyon an li menm, limajinasyon ou la vizyalizasyon ap kòmanse grandi nan ou menm. Paske ou pral atire moun ke ou bezwen nan mond pa w la. Mond ke ou vle konstwi an, e se la ke ou pral kòmanse atire lòt moun vè ou menm. Paske lavi ke ou vle kreye a, li pral kreye apati de imaj orijinal ki nan lespri a. Limaj orijinal ke konsyans lan li bay avèk sibkonsyans lan. E se la ke ou pral wè ke ey ou pral kapab gade ou pral kapab kòmanse grandi. E se sa fè ke yon moun ou dwe pran responsablite de pwòp fim paw. Se kòmsi se pwòp movie paw. Lèm pale de nou konnen majorite ayisyen konnen lèn pale de movie se ou dwe pran ou dwe pran responsablite pwòp movie paw se kòmsi ke pou dekri laviw lavi ou vle viv lan fòk ke ou ka wèl fòk ke ou ka imajinel fòk ke ou ka kreyel fòk ke ou ka dekril fòk ke ou ka fòk ke ou ka viv li. E se apati de imaj la ke ou menm ou wè a, ke ou kreye a, ke ou menm ou ka viv la, ebyen ou pral jwenn ke se espri a jounen jodi an ki genyen, demen w ap ka viv li. Jan ke nou toujou di, se imaj yè ki te nan panse w, ki te nan lespri w la, e se li menm ke ou menm w ap viv jounen jodi an. E se pwisans sa a ki egziste dan linivè ke anpil moun nou menm nou pa konnen. Paske, lè, lòsk konsyans lan li menm, e ki sa ke li, li des, li jwe, li jwe a pati de imaj ke ou ba li an. Lòske nan konsyans lan, gade, sibkonsyans lan li menm, lòske ou pa ba li yon imaj dan leprezan, ki sa ke l pral fè? Li pral ba w yon imaj dan lepase. E se sa ke nou di w la puissance de l'imagination. La ma, se maji ki pi gran nan linivè la, li vini de, de, de la panse de lòm, li vini de lespri de lòm. Li vini nan lespri w, li vini nan panse w. Li vini nan mantalite w. Se la ke maji an li menm li kreye. Kounye a la, se imaj ke w bay panse a chak jou, ou bay lespri a chak jou ke l pral adapte ansanm avè l. Ou kapab wè sa. Lòske ou pa bay panse w anyen, ou pa bay lespri w anyen, li prale a la rechèch de dotre enfòmasyon, sitou sa ke ki te dan le pase. E se la ke ou ap wè ke ou toujou dèfwa genyen dè zespri ki toujou, ide ki toujou ap retounen nan lespri an. Poukisa? Se paske Li pa jwenn anyen pou l ba ou, li oblije al chèche sa ki te la deja yo, sa ke li te download deja yo, sa ke ki te upload deja yo. Li oblije retounen yo ba ou ankò. Men plis w ap ba li gade lòt enfòmasyon, w ap ba li lòt bagay ke ou ap vizyalize, lòt imaj ke ou menm ou vle, kisa ke, enben l ap toujou pwodui sa ke ou kontinye ap ba li yo. Men dèke ou pran silans ou, ou pa ba li anyen, li prale a la rechèch dotre enfòmasyon ki te la deja e ke pou l di w, hey, e, gade, enben imaj la oubyen kasèt la, gade, men se, men sa ke m jwenn jounen jodi a, men sa ke m genyen ki la, men sa ke m genyen ki disponib. E se la ke ou menm ou dwe konnen ke fòk ou toujou ap vizyalize de tanzantan, fòk ou toujou bay lespri a yon lòt foto, fòk ou toujou bay espri a yon lòt imaj.